Yo dim sa, yo dim sa, mèsi anpil menn. Ok, e monchè, ou pa, ou pa, ou pa, ou pa djo weekend sa a? Ou pa, ou pa fatige?
Bon, e, non, weekend sa a nou te off. Ok. E next weekend nap antre nan batay kòm dabitud. Humm, bon bagay. E, ou, ou, ou gen konbyen tan kounyea la nan Zenglen e Eminix menn?

Nou oblije pase ladan l, pa gen fasil paske depi w ap viv fò w pa pè defi, ou konprann mwen toujou paske vi a fèt de sa, so m panse ke se sa lavi a se eprèv, so de 2018 n ap grandi, se plis ke n ap grandi se plis ke eprèv yo ap pi gran, so so fa so goud n ap batay.
Pou yon jèn atis tankou w jwe nan zenglen se kisa pa egzanp, jwe nan zenglen se sa vle di kisa?
Sa vle di anpil bagay. Sa vle di anpil bagay paske anpil fwa ou ka fè yon bagay men ou pa jwenn moun pou ki ede w fè l. Èske w konprann sa m vle di w? Men m panse ke jwe nan zenglen se talan an ke platfòm sa a ede m eksplore plis. Ou konprann sa m vle di w? E li rann travay mwen mwen konplike paske li te ka li te ka mande m anpil pou m sòti tèt mwen pou yo konn Eminex jodi an la a. Men m panse ke lefèt ke y al konnen Eminex sou platfòm zenglen an Donk m panse ke zenglen zenglen 50 50 ladanl so se sa se li vle di anpil bagay pou mwen e nou konn sa zenglen an vle di deja.
Sa sa se klè. Gen gen moun ki tap plenyen avèm ki di mikwo la tap bay ti sousi, m panse la mwen plizoumwen ranje, so la mikwo la ta sipoze kòrèk, e amwens ke ta gen Eske pèsekisyon mwen men mwen map souke nan kamera a la m pa konnen? Non non non ou pa gen pwoblèm men men e pa bò kote w li ye sa ta sanble bò kote pa m men m panse m jere la ok Eminix ou klè pa rapò a sa Zenglen vle di pou mwen lè m te poze w kesyon an se paske Zenglen gon tradisyon de de de de de de chantè e de gran chantè Zenglen jodi a nan jenerasyon sa se djaz ki revele plis chantè o gran piblik e gen de fason moun ka wè l moun ka wè pa egzanp se yon djaz ki enstab yo renmen di sa. Men yo ka wè tou pa egzanp ke Zenglen se yon lekòl, sa vle di Konpa Dirèk dwe Zenglen anpil rekonesans paske de Gary Didier Perez a ou menm jodi a la pa egzanp se pa de gwo gason ki pa pase. Eske eske ou te pran envitasyon vin nan Zenglen an avèk presyon sa a pou di ou kwè m ap kapab apre tout gwo towo sa ou k pase a? Ou ankò eske ou te pran n pou di tèt ou ke Vwala, kote w vle ale a, se Zenglen se natirèlman bèl destinasyon w paske Zenglen se la ke anpil gwo sipèsta pran konsekrasyon. Kòman w te ou te reviv envitasyon pou vin nan Zenglen an?
M te pran l gran paske an patan, Zenglen se yon djaz ke m toujou di nan tout entèvyou ke m fè, ke m grandi ap tande, se yonn nan rezon ki fè ke li te fasil pou mwen pou m te ka chante nenpòt mizik nan zenglen, paske gen de mizik se pa nan zenglen ke m vin konnen yo, so m se ton melomàn avan tou, m son moun ki grandi paske zenglen gen 31 nan m kwè ane sa, so m panse ke yon djaz ki gen 31 nan se si ke fò vizaj yo chanje, paske nou pa etènèl, ou konprann sa m vle di w, sa vle di ke m panse si pat gen E si Gary Didier Perez pat fè plas patap gen Gracia Delva, si pat gen Gracia Delva tou menm pat gon istwa, patap gen komsi dekouvèt Reginald Cangé freo, donk si pat genyen yon pasaj konsa patap genyen Kenny Deming avèk Da Benz jiska rive a Wade e Minix tout bagay sa yo, donk m panse ke se istwa kap kontinye. Trè trè trè trè byen e men a a a avan zenglen e ba ba ba ba nou yon ti ide non sa eksperyans mizikal ou te ye avan zenglen emi.
Anpil anpil paske m son moun ki pase plizyè nan nan plizyè lekòl lè m di nan plizyè lekòl paske mwen menm m toujou met tèt mwen chak kote m pase li te mèt se piti bon bagay ke m aprann kanmenm ki prale ti mwen pi devan Li petèt ka pa kounye a, men kanmenm pase gon moman li pral itil. So, m son moun ki kòmanse depi lekòl, m ap fè mizik depi lekòl, nan djaz mwen, m pa t konnen si m ka chante.
Hum? An Ayiti?
Egzakteman, depi an Ayiti, depi Okap Ayisyen, pi presizeman, depi Okap Ayisyen, m ap kòmanse fè mizik, Kolèj Notre Dame, CND Express, e Pop Connection, Okap Ayisyen, e Vibe avèk zanmi.
Yeah, of course, m te nan Pop Connection. Egzakteman e yon pakèt yon pakèt alèz èvi konpa aa nou fè tout djaz yo nèt wè depi se ti djaz ou non djaz ki egziste nou fè tout ou konprann sa m vle di w djaz komsi kote n parèt nou wè djaz ap repete nou pran mikwo n chante so m s on nèg ki te konsa m te m te gen fouk sa lakay mwen paske m gon kote ke m te wè m s on moun komsi ki kwè nan konpa dirèk m s on moun ki kwè nan mizik anpil e m panse ke si ke Bondye te ban m talan sa a So fòm metel an evidans e m panse ke m gon misyon e misyon li la li kòmanse paske se konpa direct li ye. E enfliyans ou yo te kiyès o jis lè w ap grandi?
Enfliyans mwen se tout chantè paske chak fwa m tande yon chantè ki konn chante toujou gon bagay lakay li ke l fè ke m kenbe nan tèt mwen e lè m ap grandi M te konn tande King Kino, m te konn tande Dely François lè m te timoun Okap. M te konn tande anpil, bon lè m di Dely François se pa sèlman Dely paske tout chantè Tropicana 7 tan yo m grandi ap tande yo, e Jodhanie Georges tout bagay sa yo. E aprè m kapab di e nan mache Antiy lan m s on nèg ki te atire pa e Philippe Martelly, m te atire pa Nestoy, e nan konpa dirèk lan m te atire pa yon chantè ke anpil moun pa konnen ki rele Yvon Mon Désir, ki se Biassou. Se misye ki te chante, premye chantè Magnum Band ki te chante Nap pike devan, pike, pike, nap pike devan. Donk se yon nèg ke m grandi paske paran m se te fanatik Magnum yo te ye. M se yon moun m grandi m ap tande Magnum Band. Donk se misye sa yo te atire m anpil. M te renmen atikilasyon yo, m te renmen jan yo chante. Paske m son nèg depi lontan m son chantè de charme paske lontan lèm ti jèn map chante pou mennaj mwen se bagay komsi pou ki fè kèl vibre so se sak fèm toujou gon panchan pou des chanteurs lè yap chante ki atikile byen des chanteurs ke lè yap chante komsi ki agreyab a lorèy donk se sa epi m kapab di nan nouvèl jenerasyon sa des chanteurs tankou. Tout, Gracia, Aquino, Pipo, tout nèt Reginald m tande tout. Ok ok ok e monchè lò lò lò ap vin nan zenglen pa rapò a tout sa moun ap di pa egzanp e repitasyon enstabilite ke yo eseye kole a zenglen e un peu a rezon maestro ap dakò avèm èske èske èske ou te vini avèk des apriori pou di tèt ou ke bon isi a la a map vini men vrèman m pa konnen pa rapò a sa yo dim oubyen janm wè bagay la Fò m mache sou 4 pou m pa pi 13 m pa pile 14 mwen. Èske w te gen des a priori lè w ap antre nan Zenglen? Monchè, e, pou m sensè ansanm avè w, mwen menm m se yon moun, m toujou kwè nan sa desten pote ban mwen. Paske anpil fwa, lè ke opòtinite an li prezante, lè ke de bagay kòmsi ki prezante, otomatikman ou gen yon dout sou li, ou mèt kwè m ou p ap janm fè l a sanpousan. Ou konprann sa m vle di w? Ou pap janm fè l a 100 pousan paske ou pa kwè nan sa w pral fè a. Donk, m panse ke pat janm ka gen pi gwo endis ki te ka pouse ke m kwè ke m gen yon destinasyon avèk Zenglen apre ke m fin chante yon mizik tankou Grèf Bèbè. Paske li pa fasil, m pap ba w manti, li pa fasil pou yon jèn chantè chante yon mizik pou li pandan ke yo pa konnen w e sitou avèk yon djaz ki te gen yon pakèt komsi andikap, peripesi, anpil pwen dentèwogasyon sou Zenglen pa rapò a depa chantè sa a, èske tèl moun ka fè l, èske yon chantè ka vini l fè yon it? Donk m panse ke aprè grèv bèbè m pa panse ke te gen dout nan travay la e se paske tou m te mete m a 100 pou 100 tou nan studio a pou m te chante mizik sa. Donk m panse ke se de la ke m santi ke bon Zenglen se pakou an e Zenglen se yon wout ke m sipoze fè e an menm tan tou e se yon wout ke depi m timoun ke m te reve fè paske kiyès ki t ap grandi nan jenerasyon pa m ki pa t renmen Zenglen paske se sèlman djaz ke nou gen de la nouvèl jenerasyon ki gen 31 an So tout ti jèn gen zenglen menm yo di tout djaz gen zenglen se pa sèl djaz yo nou menm tou kòm jèn ki tap grandi nou te gen zenglen an donk se t on fyète m panse ke s on wout kap kontinye e nou bay nou san pou sa ladann. E ki kòman kòman kontak te ou menm a zenglen an te fèt kiyès ki te kiyès ki te fè kisa kòman nou antre an kontak e pou pou w vin chanteur zenglen.
Kontak la li te li te senp se te GS Montréal, GS zanmi pa m sa fè lontan m pa tande l m salye l, m kwè l k ap tande show an la a GS, epi GS rele mwen nan telefòn misye di m Eminix sa k ap fèt bagay sa yo e Maestro Brutus ap chèche w wi paske nèg yo di w pou l. Alepòk ou te nan ki djaz? Ou te nan ki djaz alepòk? Epòk sa yo m pat nan djaz vrèman paske bon lè m te Monreyal m te nan m te nan biznis m te nan biznis aprè biznis m pat nan lòt djaz m te vin avèk de twa zanmi Sweetness n ap fè mizik e m te sòti yon single tou epi aprè sa m te deside fè Cavalier sèl ou konprann sa m vle di w paske mizik la se t yon bagay kòmsi ki pat vrèman a tan plen pou mwen tou ou konprann sa m vle di w but sa ke m pat nye talan ou konprann E de kout fil GS lan, li mete m sou liy nan konferans avèk Marceau an. Marceau Brutus nou pale, epi Marceau a di m, Emelix, men sa k prezante, e nou vin nan yon nou vin nan yon sitiyasyon kote ke Frero p ap ka desann Ayiti avè nou, akoz ke misye nan pwobasyon travay li, li p ap ka gen konje. Èske li posib pou ke ou kapab fè e tounen ansanm avèk nou? Bon, nou tande sa w ka fè, bagay sa yo, nou ta vle try ou. So, nou panse ke wout lan ka fèt ansanm. Bon, mwen menm m pa t ekate posibilite an tou. Ou konprann? Se konsa ke, e dòle de koensidans, mesye te gen pou yo te antre Monreyal nan prèske nan menm semèn ke nou fin pale a. Epi lè yo antre Monreyal, m monte chante yon mizik tankou FKD, epi apre FKD, sou aplodisman piblik lan, epi nou deside fè wout lan ansanm. Ou konprann? Men se te vrèman GS Monreyal ki te fè pon an.
Epi epi ou nou nou nou nou nou depoze kòman kòman kòman ou estime ou te pase nan bal sa?
Bon so se te gen anpil te gen anpil enèji ladan l te gen anpil enèji m panse ke se piblik la tou ki te fè m santi ke m t ap bay enèji paske gon jou w ap chante gon fason ke piblik la li menm l ap entèyaji ansanm avè w m panse ke se apati de la ke m di kèt m ap byen pase.
Ok. Bon bagay. Monchè, e yonn nan, yonn nan bagay ki, ki, ki make istwa chantè anndan Zenglen, se, se, se koabitasyon, men sa kòmanse a pati de e Frewo Rejinal. Se koabitasyon 2 chantè e dèfwa l fasil pa nan zengle non dèfwa gen nan djaz li fasil men gen nan djaz pa egzanp toujou gon gon ti sousi dego ou kwak se swa e koabitasyon nou avèk e wid pa egzanp kòman kòman kòman kòman kòman ou evalye l ki souvni ou gen de koabitasyon sa?
Bon e m pa panse ke wid gon bagay li ka di de mwen menm jan m pa gen anyen m ka di de li paske nou te nou te nou te antann nou tankou de moun kòmsi ki konekte paske

Ou pi maleyab, ou pi fleksib, kòmsi gen mwens polemik avèk ou men èske ou pa gen enpresyon ke sa te jenere yon fwa anndan djaz la? Ou vle m sensè avè w? Wi, se jistèman sa. Menm yon mennaj mwen genyen, m pa janm mete nan tèt mwen ke l ka twonpe m. Pou ki rezon? Paske dèfwa gen de bagay lè w mete, si m pral mete nan tèt mwen ke l ka twonpe m, menmsi l pa fè l m pral panse ke l fè l. Donk i gon i gon angwas pou bagay li pral devlope lakay mwen. Se youn nan bagay nan anviwònman kòmsi zanmi m, m pa janm devlo devlope ego. Pou ki rezon? Paske m toujou mete yon bagay nan tèt mwen, bon m pa panse konsa. Sa vle di ke Ok. otomatikman ke m yon djaz, m pa pral panse sa yon moun panse de mwen. Pou ki rezon? Paske m konnen ke m vin nan djaz la, m vin fè yon travay, paske nou chak la gon istwa, nou chak la gon pakou, nou tout pa gen menm e e e e e destinasyon. Ou konprann sa m vle di w? Sa vle di ke Ok. se sa. Donk m pa pral kòmsi mete ke enterèm menm jan avèk istwa Jack Lozil, Berkinis e Nawad anvè Vandòme tou paske nou tout gon istwa, nou chak se yon moun diferan. Donk m panse ke nan yon team se yon travay ke nou vin fè. M pa pral antre twòp nan santiman èske gon moun ki renmenm ti moun pa renmenm paske otomatikman ke m pral kòmanse panse konsa, m pral vin panse menm jan avèk moun nan tou tankou si l ta gon bagay kont mwen donk li pral vin devlope yon santiman ego lakay mwen. Donk se sa k fè ke menm Minix, se sa k fè ke moun ke m ye an tou paske m pa janm panse anyen de moun panse de mwen. Ok sa se byen. Mentnan ou fè grèv bèbè se premye siksè ou avèk zenglen se premye mizik ou anrejistre tou m kwè avèk zenglen antouka ki soti. E rakonte nou enpe aventure album nan paske se premye album ou avèk yon band nan dimansyon sa e se te zenglen e natirèlman se pral yon album ki kouwone de siksè. L'aventure en studio parapò a chwa mizik yo, chwa sijè, aranjman. Èske w gen enpresyon ke w te ou te pati andeyò de vwa pa ou? Èske w te pati prenn nan tande albòm sa a avèk des ide, des tèks, ede nan aranjman yo, ba yon kout men, pote yon melodi? Rakonte m an kwa èske travay ou te konsiste sou albòm nan epi kòman anbyans studio a te?
Wi, mizik pa m yo sitou. Yon mizik tankou Sa n fè yo se ide pa m. Sa n fè yo se mwen menm ki vin avèk hook lan. Donk mesye yo devlope li, men se te mwen menm ki te vin avèk Sa n fè yo. Ou konprann sa m vle di w? E premye mizik ou travay nan album nan sim pa twonpem se te kafe anmè avèk pòt dèyè
e mizik sa son mizik ki te fèt tèlman relax nou pat panse ke ta pral fè sal fè la pòt dèyè a oubyen kafe anmè a? Non pòt dèyè a pòt dèyè a poum sensè avèw nan pwodiksyon wid yo pat vrèman prezan paske epòk sa yo tou pat vrèman stab etazini m son moun ki tap fè va e vyen back and forth Etazini, Kanada, sa vle di ke gen anpil mizik yo tankou yon mizik tankou Grèv Bèbè pa egzanp, se pandan m Kanada mizik la vin jwenn mwen, ou konprann sa m vle di w, epi se konsa ke m tande mizik la, epi m pral antre Etazini m al chante l. Donk se yon pwodiksyon ki te kòmanse dèyè do m, m pa t vrèman kòmsi gen twòp avi ke m te bay ladan l, men yon mizik tankou Sa n fè yo, se yon mizik ke m te ava atè avèk Maestro Brutus, avèk Zazou tou, ou konprann sa m vle di w, Pòt dèyè se mizik ke nou te ava atè, nou te ava ansanm. Ok kou ou bay ide ladann tout bagay
bon bagay monchè e se se son mizik ki fè ki fè ki fè anpil siksè mentnan eske eske ou pa rapò ou dekri tèt ou lwa kòmanse entèvyou a kòm on kòm on lòvè bòy on nèg e on chantè de chàm e ou te toujou sa nan jenès ou e bon m pap di nan jenès ou paske ou toujou jèn m pap vyeyi ou men lò te pi jèn si w vle
lò te pi jèn si w vle mentnan e ou rive sou premye albòm zenglen an. Pa rapò avèk pwofil nou 2 a kòm chantè, ekip Zenglen an, notamman moun ki gen direksyon mizikal la, oblije fè dè chwa. Majorite mizik ki vrèman a oryantasyon prèsk esansyèlman love yo, se se Wid ki te entèprete yo, alòske yo te eksplwate talan ou menm kòm etan Enèji ke w genyen pa egzanp pou mizik fast tempo yo, ki pli ritme yo, kòman w te viv sa paske ou konnen ke ou se chanteur de charme nan tou, ou te ka pase osi byen pa egzanp sou yon Amis ma ex ou byen mswete l danse ou kwa ke se swa?
Repons lan li klè, mizik ki fè m viv pi bèl moman nan vi m, mega hit nan vi m se Grèv Bebe. Se klè, wi, m dakò. Grèv Bebe,
ou konprann? Pandan se tan ke sa n fè yo son mizik ke m te renmen anpil. Paske son mizik ke m te retwouve m ladan l, son mizik kòmsi ou konn wè lè w chante ap fè kòmsi w ap fòse degzèsis, w ap chante kòmsi paske Shoubou son chantè ke m renmen anpil. Ou konprann? Se yonn nan rezon gen anpil moun ki konn afile m dèfwa avèk Deby François nan mizik sa. Pou otan mizik sa se te Shoubou ke m te wè devan m. Paske gon mizik Tabou Combo m pa raple m tit mizik sa ke m te konn tand anpil gen de monte chou m ap fè m tèlman konn si tand se misye ap fonse de majik nan mizik sa m te toujou reve chante yon mizik konsa se sak fè m al chèche konn si sak fè yo konnen mwen sak fè yo sak fè ou konprann donk se sa ki mennen m donk men pou otan m pral di w ke lè w pran mizik tankou Grèv Bèbè se li menm ki fè m viv yon seri de bagay nan vi m se Grèv Bèbè donk reproch lan se sa. Ok men mentnan e ke jodi a ou se sèl chantè e mwen pale a Brutus aparamman misye pa anvizaje yon lòt chantè bò kote ou eske pa egzanp ou pa gen enpresyon ke responsabilite ou enpe double sou albòm nan e sa di ou kisa pa egzanp paske la a nenpòt ki rejis la se sou do ou djaz la ye jodi a la. Of course, of course, gen anpil responsablite e m panse ke repons lan moun yo pap jwenn li tout atan ke album nan pa soti.
Ok. M dakò. Ou pa, ou prefere kite travay pa w pale pou ou. Egzakteman, egzakteman. Donk, se, se nan, se nan album nan moun yo pral wè si tout bon vre m mete grenn oubyen si m son relax.
Monchè mwen pa la a Brutus, Brutus montre anpil antouzyas pa rapò avèk albòm nan, e jeneralman Brutus moutre m, toujou moutre m sa avan albòm Zenglen soti paske fò m di w ke e yonn nan yonn nan pwoblèm ke w ka gen avè m pa egzanp se ke mwen menm e m s on m s on fanatik Zenglen e m pa janm kache l, ou wè gen gen animatè ki fanatik tout djaz oubyen yo pa yo pa gen okenn djaz. Mwen premye djaz m fanatik li rele Zenglen sa vle di ke se se nan djaz mwen ye donk m toujou ap chache konnen sa k ap pase nan djaz la natirèlman Brutus toujou montrem li konfyan avan album yo soti e a chak fwa misye gen rezon. E lè album yo soti, yo konvenk mwen an vrè. La ankò, m estime ke Brutus yon ti kras e trè konfyan pa rapò a sa kap bay yo. E misye menm pwomèt mwen pou l fèm tande, men jiska prezan m poko tande anyen, m pa ka m pa ka di gran choz. Nou pral vini sou album nan aprè, paske ou menm wa kòmanse di m sa w sa w sa w sa w a kisa pou m prepare m. Men jodi a la Zenglen ap jwe. Gen anpil fanatik Zenglen pa egzanp ki ap plenyen paske yo estime ke Zenglen semèn sa yo li pa apwen pa rapò a sa y ap tann. Eske gen yon anbyans anndan djaz la ki esplike sa oubyen se sèlman albòm nan ki poko rive a ki ta ka esplike ke Zenglen jodi a pa rive nan nivo fanatik yo ap tann nan alafwa an tèm de playing men alafwa an tèm de ora djaz la ap degaje semèn sa a? Malgre yo rekonèt ke lè talan yo la, paske pa egzanp, pa gen moun ki gen dout sou ou kòm chantè. Lè m di pa gen moun nan, ni fanatik k ap plenyen yo, ni mwen menm, e m te voye l ba ou maten an, mayestwo Richie pa egzanp konfese ke semèn sa yo l pa vle moun renmen w pase l, paske l estime ke nan chantè ki nan jèn chantè ki gen la yo, misye estime ke ou se moun k ap fè. Bay mayestwo an, bay mayestwo an love la bat mwen. Pa gen pwoblèm.
Misye estime vrèman ke w ap depoze serye. Wilson kòm gitaris pa egzanp, pa gen moun ki gen dout sou misye, sa vle di misye pou mwen menm lè misye nan Zenglen, m trè kontan paske m kontan ke tout djaz ap ranfòse yo ankò an tèm de nan gita, e jodi a m ka di ke Zenglen pa egzanp se yonn nan djaz ki gen pi bon pè gita sou papye, paske Brutus k ap fè akonpanyeman se ce qui se fait de mieux, epi Wilson jodi a se tèt chaje. Men sa k eksplike ke jodi a pa egzanple ora sa a nou pa li pa li pa parèt sou piblik la jan y ap tann li an? Bon, li toutafè nòmal paske pandan m pral di sa m pral di la tou, fè yon moun ta egzajere, fè yon moun ta, m pa menm di kriminèl non, pou ta di ke Zenglen pa p byen jwe nan moman an la a. Zenglen ap byen jwe men Emy, Zenglen gen 31 an. Zenglen gen repètwa.
Fè yon moun ta, li pa ta la a. Emy, Emy, Emy ban m ba w pa sa pou w ka lage byen. Zenglen gen 31 an. Tande, Zenglen gen 31 an. Zenglen gen plis albòm ke tout djaz ki aktif la. Zenglen ap byen jwe, men jodi a si m ap fè top djaz k ap byen jwe yo, sa vle di m ap di Nu Look avan, m ap di Klass avan, e gen moun ki ka oze di Vibe ou Disip, sa vle di mwen m estime ke Zenglen gen plas li nan top 3 a nòmalman, e l revni Zenglen de dwa paske Zenglen gen yon repètwa ki long konsa, e Zenglen gen yon gwo bout chantè pou l delivre, e l gen Maestro. Donk ou wè Zenglen pa la a pa egzanp. M pral eksplike w bagay ki senp e pandan m sot pale de byen jwe a, byen jwe a se sa moun ap tande a ou konprann sa m vle di w but fanatik lan li gen tout dwa l pou l mande sa l vle paske nou menm k ap travay nou konn sa k ap bon pou li a èske w konprann sa m vle di w se pa pou san rezon yo fidèl nou konn sa k ap bon pou yo a anpil fwa sa yo vle an yo poko konnen sa k ap bon pou yo a but yo ka mande yon bagay èske w konprann but se nou k konn sa k ap bon pou yo a paske kisa ki vin rive se pwodiksyon Zenglen, mwen menm m pral di w yon bagay ki senp. M toujou pran plezi m ap chante mizik Gracia Delva, Reginald e tout chantè k pase nan Zenglen. Paske m chante yo. But, melomàn nan, fanatik la pa gen menm zòrèy avè m. Li pral di kèt, ah monchè e Gracia Delva, bagay, mizik sa e Gracia l ye. Konprann? Misye ap chante mizik sa, misye ka pase ladan l men e Gracia l ye. But, ou konprann sa m vle di w? Donk se fanatik lan Men sa kap bon pou zòrèy li a e nou konnen l. E yonn nan bagay ke kòm si ki vin rive, nou pral pale de tranzisyon konnya la. Paske Zen Glen son djaz ki an fas de tranzisyon. Paske Eminix ki te vini nan Zen Glen 2018, ki te gen Wade bò kote l lan, se pa menm sa ki la. Paske yo te wè Eminix avèk Wade. Konnya la moun yo vin di kèt, Eminix pou kò l. Yo pa pral gade Eminix te konn chante a non. Yo pral gade Eminix sa a avèk zenglen sa a pou kò l, ki Eminix li ye? Kisa nou atann de li? Kisa l ka fè? E m p ap ba w manti, repons sa a m p ap janm ka bay moun yo. M p ap al di moun anyen pa avan ke pa gen yon albòm ki sòti pou yo menm yo fè jijman pou kò yo. Ou konprann sa m vle di w? Donk se sa, se pwodiksyon, se bagay. Paske nou fè l deja e nou ka kontinye fè l. Ou konprann? Donk se pwodiksyon, se albòm. Paske tout tan nou tande bagay la.

M se premye moun ki di tèt mwen sa avan fanatik yo. Ok.
M se premye moun ki di tèt mwen sa e li pa yon bagay ki fasil paske mwen m se yon moun bon gen de istwa li t ap twò long pou m ta rakonte istwa m paske moun ki konnen m lontan yo konnen Emilik se yon tan y ap pale pou mwen y ap di yon seri de bagay donk m se premye moun m al kay doktè kòmsi m swiv de rejim de pwogram tout bagay paske gen de ti bagay sante ki te kòmsi antre ladan l tou ki te pèmèt ke nou vin akimile yon sèten pwa ou konprann sa m vle di w. Donk mwen menm travay sou sa e m panse ke gen anpil bagay donk fanatik yo renmen l paske se sa l ye e se sa n ap vann ou konprann sa m vle di w donk si yo ka remake ke de twa semèn avan sa m te yon jan kounye a m konsa sa vle di gon travay k ap fèt ou konprann kounye a la fò yo bay yon ti brek pou yo kite travay la fini donk se konsa l ye donk n ap travay nou prale rapman m ap di w yon bagay wè si m prale rapid. M kap chante m kapa menm ka pran nòt. Sa vle di ke jiska prezan ann ale jan l prale a. Nap ba yo li. Yo renmen l, yo vle l, nap ba yo l konsa. Bon bagay.
Emy, e Zenglen abitye e konpòte l tankou djaz ki prezante Dream Team nan kote menm si moun yo poko konnen w mizisyen, gen yon pèsepsyon depi lap jwe nan Zenglen se yon gwo mizisyen paske gen yon kredi yo fè Brutus a paske misye misye se pa yon kado l ye se atravè letan li konfime l. Yo kwè ke misye. Se nèg ki ki pi fò nan casting nan an Ayiti. Bon, mwen m bay misye kredi sa. Pou mwen menm nan koze rekrite mizisyen nan djaz, m pa kwè pèsonn sou 20 dènyè ane sa yo fè mye ke Brutus. A di misye gon gon zòrèy ase egzèse pou misye tande kiyès k ap ba l sa l bezwen an epi lè l vin avè l nan zengle tout moun dakò ke se te sipèsta a vrèman, se te moun sa a ke n te bezwen an, Maegro pa t konnen l avan e chak fwa ke misye fè l, Keseswa kòm gitaris, kibòdis, chantè, li toujou gen rezon. Eske jodi a anndan Zenglen ou gen enpresyon ke e espri sa a nan gwoup la ou wè li li egzistan ankò? Lè m di egziste toujou a, sa vle di ke ou santi ke djaz la konsyan ke yo wè l kòm etan Zegle sipoze gen dream team nan, eske w gen enpresyon ke ce souci de toujours se depase, de toujou pwopoze mye ki sipoze ap lead market la, eske w wè espri sa anndan Zenglen toujou? Paske m ka di w deyò a lè moun yo ap gade l yo estime ke Zenglen manke agresif, jan yon seri de lòt djaz agresif, alòske natirèlman se yon stati ki revni Zenglen de dwa pa rapò a sa l reprezante.
Bon e Zenglen se yon djaz ki rap reloaded, se sak Zenglen an menm, ok. Men pap baw manti, o nivo de playing, djazz sa kap jwe la a, humm, e mwen k devan mwen k pwodwi sa map tande dèyè m. Yeah. Konprann, son djazz ki rèd. E lòt bagay tou m pral di tout moun, wè sipèsta moun pa fèt pou sipèsta. Moun pa fèt komsi pou lejann. Lejann son istwa pou ki fè w lejann. Ou konprann son istwa, son pakou. Sa vle di ke tout moun ki petèt aprè 20 tan, 30 tan de karyè, lè nou ka pale de Aly Larivière, nou ka pale de Richie, de Gazzman Couleur, de Gracia Delva, moun sa yo pa gen 1 an. Moun sa yo fè 20 tan yo fon istwa. Ou konprann sa m vle di w? Anpil fwa sa rive. Anpil fwa sa rive kòmsi gen de mizisyen, m panse ke ki ka petèt gen lòt ideyoloji, ki pa konprann konsèp yon sipèsta oubyen yon bagay. Paske chèche yon sipèsta nan Zenglen, Chèch yon bagay nan zenglen bòt panse ke son ilizyon pou ki rezon paske son djaz ki parèt ki reloaded e sesi ki gon pakèt jèn m panse ke ki gen potesalite e m panse ke ki se avni makèt sa ke nou gen jodi an la paske ou paka ou paka di tropicana kounya la Pou dim pou pral gade Tropicana septan pou wè maestro Erick Pierre Louis oubyen Ti Blan ap jwe saksofòn kounya la toujou. Petèt ou gentan wè gon mizik spesyal li monte jwe, men Tropicana rete Tropicana. Men m panse ke sèl nan pi gwo pwoblèm nou gen nan makèt nou an se kesyon de pepiniè. Dim sa w vle, pa gon moun ki pral gen konsistans de konpa. Sorry, gon yon moun ki ekri wid anba live la ki fèm di wid la. Emy, sa k rive se ke genyen, genyen, genyen, sa, banm, banm yon ti kras. akse sou sou pwen ke m vle w gade avè m, se èske nan anbyans anndan djaz la, tankou lè nou nan repetisyon, lè nou nan stidyo, èske w santi ke anndan djaz la toujou gen volonte sa a pou ke Zenglen lead makèt la? Èske w santi djaz la konsyan ke men kiyès yo ye e men ki men kijan yo pral fè pou kenbe ran yo? Èske w santi espri de konpetisyon sa a anndan djaz la toujou jodi a?
Of course, of course. Raj de venk sa a, ou wè l anndan Zenglen? Of course.
Ok.
Ok, bon, sou, sou, C'est ça, oui. m chwa- m chwazi kwa paske natirèlman m gen de moun ki menm jan avèm ki estime ke pa moman jazz la manke yon ti kras agresivite sou makèt la e m panse Zenglen te ka e, e, e men kòm natirèlman gon bagay ou di ki, ki ba w rezon se ke pa gen poko gen pwodiksyon Nou nan yon tranzisyon, paske Wid fèk pati, kite djaz la, eksetera. E nou nan yon kontèks kovid tou, anpil mache pa ouvè. Donk, djaz la ap eseye relanse l avèk ou menm kounya kòm prensipal vizaj li. Donk, kèlke pa, se yon tranzisyon. E Zenglen toujou nan tranzisyon sa yo. Donk, ban m chwazi tann toujou avan nou pale. Sa k gen sou albòm nan, Eminix? Anpil bagay. Pou ki sa? Anpil bagay.
Chaje. Chaje. Bagay pou man an. Bagay pou fè swaye pou plezi. Bagay pou moun danse. Bagay pou leve demen.
Ok. Met nan premye. Premye egzèsis la. Si w gade albòm Zenglen pral soti la a pa rapò avèk Nou Dèd End lan, èske w gen enpresyon ke nou enpe dan la kontinwite oubyen nou fon lòt wout nèt pa rapò a Nou Dèd End?
Bon, kanmenm fòk gen kontinyite a, paske ou pa chanje yon ekip k ap genyen. Ou konprann sa m vle di w? Paske se sa k zenglen an. Fò w jwenn yon bagay ki sonnen zenglen. Ou konprann? Fò w jwenn yon bagay ki sonnen djaz la. Men sa pa anpeche ke nou menm tou, nou eseye eksplore lòt bagay. Paske se si ke nan albòm sa a gen anpil sipriz k ap vini. Gen anpil bagay ke moun yo pral dekouvri. Donk se sa, se zenglen. Nou toujou ap inove. Ok eske eske eske ee kiyes ki fè kisa sou album nan. Nou gen plizyè tip de moun ki travay paske sa ki vin rive paske ou konnen nou nan faz pwodiksyon, pwodiksyon pa yon pwodwi fini pou ki rezon paske gen yon bagay ke nou ka kòmanse travay epi nou santi ke gen lòt moun ki ka fit li ou konprann sa m vle di w nou fè apwòch a li se youn nan rezon se m panse ke se nan pwodwi fini an Pi definitivman nap di men ki moun ki patisipe sou album sa a, men ki moun ki gen touch pa yo. Men pou le moman nap travay, nap travay, dabò se nou menm ki kòmanse fè travay la avèk tèt nou, epi aprè nou gen ide pa nou, epi nou pote ide yo nan lòt kote pou n pote yo, pou n jwenn sa n bezwen an pou n lage. E ou, èske ou, èske ou gen mizik paw ke w pwopoze sou album nan? E mwen menm m pa yon moun kòmsi ki renmen pwopoze twòp bagay. Pou ki rezon? Paske m plis renmen tande sa Maestro Brutus gen nan men l lan. Mwen menm m gendwa bay avi pa m, m gendwa bay ide pa m. Paske prèske tout mizik mwen chante, m pa janm chante san pou san sa m genyen an. Ou konprann sa m vle di w? Toujou gen yon koulè, toujou gen yon touch ke m pote ladan l. Donk se sa, se la m konfòtab ladan l. Ou konprann? Donk Maestro a s on powèt li ye, m kite l fè bagay yo. Ok, m konprann. Mentnan, eske w se prensipal entèprèt la? Eske gen mizik ke gen lòt moun ki chante avèk ou, andeyò de Brutus byen sè, ki ka toujou fè sa, Brutus konn fè sa sou albòm. Andeyò de Brutus, eske gen lòt vwa pa egzanp sou albòm nan? Wi, se Garanti ap dirije sou albòm nan. Ok.
La tandans depi un sèten tan Emmy se ke gen gen gen de kolaborasyon de tanzantan ke e e antre on gason ak on fanm tankou wè Rutshelle Kay, e Ti Joe, Rutshelle e eske gen tip de kolaborasyon òm fanm sa yo sou sou album nan? Wi nou sipoze gen wi. Bon bagay. Depi depi depi l nesesè.

sou ou. Lè m di sou ou a, pa egzanp yo te wè w sitou kòm yon chantè konpa dirèk pur dur, fast tempo e tou sa, yon sakre animatè. Yo te wè w enpe yon frewo pa rapò a Reginald ke yo te wè pa egzanp Wid ladan l. Èske w gen enpresyon ke albòm sa a, lefèt ke w pral prensipal chantè a, li pral montre tout fasèt ou, oubyen gen de fasèt kache, oubyen pas assez exploite ki te sou albòm nan Dendend lan ki pral revele sou albòm sa a? Bien sûr, bien sûr, bien sûr se son album ki pral chante avèk maturité paske fòm diw gen anpil maturité nou akimile pandan 3 zan e grèg bèbè a se ton inosans e mizik ke nou pral chante la yo yo gen grenn paske nou fè bagay paske m pap baw manti e nou non makèt nou pa non ti makèt nou non gwo makèt e nou anfas tout gwo donk nou oblije fè bagay yo avèk grandè.
Ok. Donk nou nou nou tenu kont de sa e e nou met granmoun sou nou pou nou soti nan nan nan nan nan jan nou pral soti. Fòk fèl ala wotè.
Ok.
Yonn nan yonn nan yonn nan resèt zenglen ki toujou ki toujou mache ke m toujou renmen se ke malgre djaz la pa egzanp gen 31 an men zenglen toujou an menm tan l rete nan baz li e konpa dirèk pure Dieu la pou ki fè respè djaz la e anpil rigè nan aranjman eksetera men an menm tan ne seyès ke nan liy armonik yo Nou aranje nou pou ke n al jwenn lajenès pa rapò a de sijè, nou fè l sou Nòdèn End lan, nou te fè l sou albòm avan an. Èske jodi a ankò ou gen enpresyon ke Zenglen pral o kawfou de tou sa? Sa vle di, un peu tann la men vè lajenès, men rete fidèl avèk tradisyon pou gen yon mizik ki respekte tèt li pa egzanp?
Bon, se sa k Zenglen an. Ou te mèt rive, ou konn yonn nan bagay ke ou ka, ou pral di w la, k ap reponn a kesyon an, Ok. Ou te mèt te rive nan yon fèt timoun 6 ans, nan tout mizik kap jwe yo gon mizik zenglen kap jwe kanmenm. Wi sa se sûr.
Ou mèt rive nan fèt moun ki gen 60 ans kap fete gon zenglen kap jwe. Donk nou gen pou tou lè kategori.
Ok. Bon banm kite album nan yon ti kras Emmy paske m gen enpresyon nan album nan ou vrèman anbarase paske gen bagay ou paka revele kounya e se se nòmal son devwa de rezèv ou genyen puiske nou poko fini. E mentnan ke w ap jwe, lè w ap jongle nan vas repètwa zenglen sa, yon repètwa de 31 an, anpil chantè pase, anpil pwodusè, anpil peryòd, e ou pi alèz nan repran pa egzanp mizik zenglen nan ki peryòd? Lè m di pi alèz, se pa pi alèz an tèm de talan, men an tèm de santiman, kòmsi atachman. Èske w pi alèz pa egzanp lè w ap repran peryòd 3 albòm Gracia Delva yo? Èske w pi alèz nan peryòd pa egzanp Reginald, Frero? Ki bò ou pi konfòtab lè w ap repran, lè w ap revizite repètwa Zenglen an? Sensèman, m konfòtab nan prèske tout. Lè m di prèske tout, pa egzanp Gracia se yon chantè, m panse ke otomatikman yon nèg ou metrize konpa dirèk, ou sipoze ka entèprete Gracia. Ok.
Sa vle di ke mizik Gracia chante yo, m trè konfòtab ansanm avèk li. E Reginald Cange, tout moun konnen ke misye s on nèg ki ap fè anpil twist nan mizik li, misye kòmsi, paske lè Reginald gon pwodiksyon, ou santi ke s on pwodiksyon ke l fè pwòp a Reginald Cange. Se klè. Ou konprann?
Ki vin, e pa paske kòmsi se pa mizik Zenglen non, men li sanse pwòp a Reginald. Se youn nan rezon an k fè ke. Prèske tout chante k pase nan Zenglen, yo konfòtab pou entèprete mizik Gracia Delva yo, yo konfòtab pou entèprete lòt ekile kòmsi tout mizik ke swa Gari, nenpòt moun chante. Menm panse ke Reginald, misye li menm li te gen yon ekstra lakay li, se yonn nan rezon apre de mizik tankou Rezilta, tankou yon pakèt lòt mizik ke misye chante, se de mizik kòmsi ki konstwi pwòp a misye. Sa vle di ke yo, yo, yo, moun nan ki t ap pwodui mizik sa a, li fil Reginald nan pwodiksyon an, li di Reginald men fè bagay. Donk men sa pa anpeche ke se de mizik zenglen ke yo ye. Se zenglen paske lè moun nan vin danse, li vin danse zenglen. Nou oblije chante yo, konprann sa m vle di w? Donk se, m kapab di ke Malèz nan Rak Gracia yo, e mizik Reginald yo, jan ke Mexico lan, gen de mizik kòmsi ou santi ke ki pwòp a misye. Ou konprann sa m vle di w? Donk se sa.
Ok men men si si si natirèman chak bagay fèt nan peryòd pa yo men ou menm si ou te gen posiblite e e e reviv pa egzanp e e e zenglen avèk yonn nan chantè ke zenglen pase deja ou se ta pe ki ki ki peryòd ou tap chwazi? Waw bèl kesyon wi. Wi lò lò nan yon gwo djaz konsa se evidan ke ou ka ou ka refè listwa. Pou m sensè avèw yeah.
M kòmanse tande peryòd Gracia. Ok.
M te konn tande Gary an tou. Men Gary a pa yon kòmsi peryòd Gary an jenerasyon pam nan li pa make yo twòp. Se sèlman An Nou Alèz kòm yon mizik ke tout moun te konn chante yo, Alo Lavi bagay sa yo. Men epòk Gracia a jenerasyon pam nan apati de 5 dwèt nou kòmanse tande Gracia. Men an tèm de konesans mizikal. Se zenglen Reginald Frero a kòmsi ki make m plis paske mesye yo te kòmsi se epòk sa kòmsi ki gen albòm ki te gen yon pakèt koulè k sòti ladan l, yon pakèt pwodiksyon k sòti ladan l epi depi yon Extra Brutus tou k ap mache ou konprann san konte lòt albòm Ricky sòti albòm bagay sa yo donk m panse ke zenglen Reginald la make m anpil. Ok donk ou t ap renmen nan peryòd sa?

Monchè Eminik se mwen mwen mwen mwen mwen jwenn de mesaj la jiska prezan de moun ki ape felisite w paske yo estime ke nan plizyè entèvyou ke wou pase yo estime ke nan jèn chantè kap vini la yo ou gon ou gon diskou koyeran yo renmen tande w yo estime gen swit nan ide paw lè w ape lè w ap fè entèvyou yo monchè konpliman pou sa moun yo moun yo fè remak la e mwen menm tou mwen wè sa donk bravo e chapo. Se byen ke
Non men se piblik la ki di sa E pa bliye ke bò isi a Moun ki tande w yo se moun ki gen zòrèy Lò al nan ti mesye yo se kote moun yo ap vann Y ap vann krèm anba live yo Y ap vann tout bagay Non bò isi a depi w vin la a pati sa Depi w wè yon moun bò isi a k di w sa
Paske gen zòrèy kap tande. Non, e la, moun yo gen zòrèy. Depi w wè moun yo k di w, ou mèt kwè ke w bon. Nan GMS la, se yon lòt bagay. Non, non, se yon lòt bagay.
La vre, ti mesye yo ka bouke fè bri, men la, se yon lòt bagay. Non, la, se yon lòt bagay. Non, se klè.
Monchè, e, e, e, Eminik, se semèn sa yo, zenglen, zenglen, zenglen, m wè de twa, de twa sware, e m te ba w pwendvi m deja pa rapò avèk e, e Playing Jazz la. Sa k gen nan repètwa zenglen semèn sa yo? Ki mizik n ap jwe sitou nan, nan Live Zenglen yo? Si yon moun soti chemen sa pou zenglen. Sòsyè pratikman retounen avèk sa l fè yo. Ok. E nou gen pòt dèyè a k ap ajoute tou. Paske s on mizik ke moun yo mande m anpil. M panse l te, li te vo lapèn ke nou kòmanse jwe l. Nou gen pòt dèyè. E nou gen nan klasik yo tou ke n ap tounen. Yon mizik tankou Iwo ke anpil moun te renmen. So n ap tounen avèk mizik sa. Nou kapab tounen avèk I need you. Gen anpil lòt mizik. Paske se sa n ap eseye fè. Tankou n ap eseye kòmsi. On ti jan dekonekte nou avèk de zansyen klasik ke nou entèprete anpil. M pap ba w manti paske lè w, paske se, se nòmal. Zenglen se yon djaz ki gen yon, se yon djaz ki gen yon repètwa anraje depi 31 an. M panse ke si n ta pran pou n jwe, se yon gen de mizik ke nou pral inyore. Sa vle di ke nou oblije de tanzawont jiskatan ke n lage albòm nan. Sa vle di ke otomatikman ke yon klasik ki gen anpil demann, nou gendwa ajoute li nan playlist ou. Epi se konsa. Eksperyans zengle an ki sa l chanje lakay ou kòm atis Eminix? Sa vle di ke jodi a la, ki sa w te konn fè avan w te vin nan zengle ke w pa fè ankò oubyen ke w travay sou li, ke w korije? Èske w gen enpresyon ke w grandi anndan zengle e ki sa zengle pote pou ou? An kwa èske w grandi konkrètman? Sa moun ka wè si y ap tande w, si y ap fè konparezon nan 2 peryòd yo. E disiplin, disiplin, paske m son nèg, m pap ba w manti, ou wè si m pral jwe yon bal la a, otrefwa m te ka dòmi ta, men m konnen m di kèt, kò m bezwen uitèdtan somèy pou ke m santi m anfòm pou m chante bal la, donk m fè eksperyans sa deja Ayiti, Paske yonn nan bagay ke, yonn nan premye krent ke m te gen lè m tap fèk ale Ayiti, m di kèt kijan m pral ka fè sa vle 8 bal, 10 bal, 15 bal. Donk m te rann mwen kont ke li pa gen maji ladan l, se somèy la, se repo a ki enpòtan. Epi evite pale twòp, evite alkòl la tou. Donk se sa, zenglen an se Se disiplin, paske anpil fwa responsabilite se sa l ye dabò. A vle di ke tout sa m pral di w yo, li rezime a yon sèl bagay ki se disiplin. Nou pa a san pou san men n ap travay. Ok.
Eske sa konn rive pa egzanp ke Mayestwo Brutus oubyen nenpòt lòt moun ki nan Zenglen jodi a ki te viv anpil nan moman avan yo anndan Zenglen, eske sa rive pa egzanp ke yo rakonte w pa egzanp Dè tranch distwa w oubyen pa rapò a Garcia Delva oubyen pa rapò a Reginald, pa rapò a Frero, Kenny Dabens e pou eseye egzòte w enpe pou pou ba w dè istwa w ki pou fè kò w aprann de de pasaj mesye sa yo kòmsi pou gade sa k te bon nan yo, sa ki bò yo te peche tou k fè pa egzanp ke yo pa yo pa te kontinye make it avèk Zenglen oubyen ki fè jodi a si gon bagay ki ki ki p ap fin mache pou yo èske èske w gen enpresyon ke yo restitye istwa sa a avè w pou ede w grandi tou? Bon e poum sensè avèw m pat wè tèt mwen menm jan avèk pyès moun lèm ap antre nan legliz. Wi men Paske m kwè nou chak gen moun ki te fè pakou la avanw. Egzakteman nou chak gon istwa paske m pat vle kòmsi asimilem avèk pyès moun tankou poum di kèt entèl te vini li te vini konsa e li ale konsa mwen menm m pa dwe fè sa. M pat wè tèt mwen konsa paske m pral vin twò depann de moun sa nan fason kem pral fèl nan fason kem pral ye M son moun poum sensè avèw depi 2000 depi nesans mwen a 2018 kem pral antre nan zenglen jiska 2021 an m stil rete minix m stil rete minix zanmim nou pale nan telefòn tout jounen so m rete moun kem ye a m jis evite fè de bagay ki pou pa deranje karyèm pou ki pa deranje moun kem ye a anvè piblik lan men m panse ke o nivo de tanperaman o nivo de fonksyònman m son moun aprè zenglen Aktivite m yo paralèl, so yo pa kwaze. Sa vle di ke mwen m se Eminix e m prale, si gon moun, si gon bagay m ap kite ki bon, y ap pran l pou sa k ap vini an. Ou konprann sa m vle di w? Men m pa gen okenn bagay ke m pral swive moun, paske m respekte tout sa ki te la deja. M respekte tout sa yo fè ki bon. M gendwa petèt konn si yon bagay ki bon,

Pandan yon sèten tan ou te avèk Wid, donk lè gen yon bal zenglen sa vle di ke sware a pataje antre nou de kap chante, men jodi a se sèl ou menm kap chante. Eske jodi a pa egzanp nan koze disiplin lan, nan koze eta sante ou pou reponn a pèfòmans zenglen yo, eske egzijans lan li pa li pa revu a la hausse la jodi a? Byen su, byen su, se sak fèm di w ke nenpòt sa m pral di w li pa gen lòt bagay ke disiplin. Donk se se sur ke fò m mete m a 200 pousan de mwen.

Ou kite l ap fè wout li toujou wa gentan pale a misye. Non nou kite l mache.
Ok depi w di m ou kite l mache a m tou kite l mache tou m pap tounen sou sa ankò m gentan nou pa timoun ann kite l mache. Ok mentnan eske nou nan dan lè koulis ou gen enpresyon ke genyen dat ki ap evoke apwoksimativman pou albòm nan ta soti?
Pa pou le moman paske ou konnen market la jiska prezan gen restriksyon e gen kote ki poko ouvè apa de Florida nou wè tout moun sòti al nan bal men gen anpil lòt state vrèman se yo gon yo gon yo gon yon sòt de yon kouvrefe. Canada poko ouvè, Paris poko ouvè, Haiti ensekirite, m panse ke album nou konnen depi w lage album fò pye w pa mare, fò ka al tout kote pou al promote, donk m panse ke so far nap swiv kijan tan ap evolye.
Monchè se reyalite a sa pou anpil djaz, men kòman kòman kòman èske èske ou pa gen enpresyon ke Zenglen pran nan yon eto an menm tan ou estime ke gen yon palye pou nou franchi se se pwodiksyon pou ki fè nou franchi l men an menm tan Kontèks glo mondyal la pa rapò a ensekirite an Ayiti, kovid ki fè yon pakèt lòt mache fèmen, fè ke Zenglen pa ka soti al bon. Èske w pa gen enpresyon ke nou nou yon ti kras pri an otaj la pa egzanp nan nan kontèks sa a? Bon, gen estrateji k ap anplwaye tou paske nou menm tou m panse djaz yo an swa se pou sa n ap panse paske nou p ap twò ka rete sou flo makèt lan. Se si ke gen de estrateji ki ka anplwaye, gen de bagay kòmsi ki ka fèt pou nou kenbe makèt la san ke nou poko sòti albòm nou. Donk, m panse ke gen de strateji. Sou pe, nou gen bagay kòm n ap panse pou mete an pèspektiv.
Ok, ok. Wi, paske menm yon single pa egzanp ta ka ede ou relanse. M estime yon single, videoklipe ta ka ta ka ede.
Ok, monchè Emmy nou pral fini. Monchè e e e. Gon ti kesyon ki retounen anpil la semèn sa yo e ki natirèlman amize piblik la pou yo gade pa egzanp eske feeling yo genyen lè yap gade mizik la eske eske li menm avèk atis yo eske atis yo rejwenn yo nan tèl nan tèl nan tèl zòn ou pa e ma ma map mande w li jodi a la pa egzanp e e lè w gade konfigirasyon mizik la semèn sa yo djaz kap jwe djaz kap mache e si wap pran yon yon dream team jenerasyon paw la la kiyès ki ladann? Si gen posiblite yo baw yo baw 200 mil dola yo diw nap pral fon album e mi mouton dream team poun al fon album ou gen posiblite on mizisyen pa enstriman e 2 chantè pandan ke ou pa ladann ou menm ou se moun kap envesti a ou pa ladann kom 2 chantè yo kèt e basis la nap demare a batè map demare a batè a yeah batè a kenny sena kenny sena ok tanbou.

Gita m kòm se de gita m tap pran Wilson epi dezyèm nan e dezyèm gitaris lan e m ta pral ak gitaris mwen tout lan tipa e Ki gitaris? Gitaris, yonn nan gitaris mwen tout yo wi, misye bon anpil. Watson oubyen ti pi? Sak te nan relax lan.
Ah men Tipi, pase m pa kwè se wap di. Yeah. Ok, e, e, e pwi, e, kibòdis? Kibòdis, e, m tap wè JB. Ok. E pwi, e, 2 chantè yo?
2 chantè yo, nan jenerasyon sa a, e, 2 chantè yo, bon si map pran yon konpa dirèk yon love. E nan konpa dirèk lan kèt banm gade nan jèn chantè yo la o e waw chwa pa fasil non paske m tèlman konnen gen nèg kap chante nan moman an la a m pa vle kòmsi paske m pa ka wè sak pi bon yo tèlman gen moun kap byen chante wi. Bon bon kòm ou oblije fè djaz la kòb la cho nan men w wap pran 2 nèg kanmenm menn.
Tèlman gen moun. Bon, m gen yon zanmi m, anpil moun pa konnen, anpil moun pa twò konn misye, misye nan Cruz la. Misye rele Delia. Ok. Misye jwenn nan konpa dirèk, anraje tande grenn. Yeah, m wè, m wè misye. L ap kenbe dur.
Yeah, misye rele Delia, misye nan Cruz la. Epi nan love lan, nan love lan m te ka al avèk Wid oubyen m ale avèk, m ale avèk Medjy. Medjy Enposib oubyen Wid. Yeah, yeah.
Bon bagay. Gen moun ki di e sèl Brutus ou pa pran nan zenglen an, se zenglen ou tap fè jodi a la a, men se pa vre. Se pa vre. Bon, m ta pral la. Brutus plis akonpayman, men Isaac Nèg tap fè yon bagay solis, m al pale de, paske m pat vle se Wilson sèlman kap kenbe, m ta vle gen yon ti de mizik se e Tifi kap kenbe tou. Isaac Nèg fè chwa sa a, son fason pou si pa egzanp. Wilson pa ka nou bal, men m konnen m ka gen garanti sou Tipeee. Eske se ou k pi jèn nan Zenglen jodi a?
M panse Kenny Sena pi jèn pase m, e Kibòdis lan pi jèn pase m tou, JP.
Ok. A bon. E, e, e. Eske w gen enpresyon anbyans anndan Zenglen an li fè jèn? Lè n ap travay nan stidyo, eske w, eske w, eske, eske prezans anpil senyò sa yo pa egzanp nan mitan nou pa ba nou lenpresyon ke eske se yo k vin jwenn nou oubyen se nou k al jwenn yo? Oubyen eske nou fè yon antant, gon tranzaksyon k fèt? Yo vin jwenn nou. Yo vin jwenn nou. But nou menm tou, m panse ke mwen pèsonèlman, kòm yon moun ke mayestwo a kòmsi toujou ap fè tande mizik yo, tankou lè mayestwo a gon ide, li toujou rele m tande yo. Pou ki rezon? Paske kòmsi li gen yon konfyans ke l fè m. Paske li konnen ke mwen, m son nèg ki trè egzijan nan zòrèy mwen tou. M pa, m pa pran nenpòt bagay. M pa pran nenpòt bagay. Si sa m ap chèche al poko sa, m prefere pa, m prefere pa pran l. Ou konprann sa m vle di w? Donk se sa. Sa vle di ke, m panse ke yon travay de konsèy, Maya se yon gason ki trè ouvè tou. Ou ka wè gen de mizik, se JB ki ka vin avèk yon ide. Ou konprann sa m vle di w? Se Kenny, se, se konsa n travay. Maya Sowa nou trè, nou trè fleksib nan sans sa. Sa, sa, sa, sa se byen. Ok, mwen chè Eminik, se map kite ou ale, m panse nou, nou, nou di, nou di koze, e m te, nou, malerezman m soti san twòp enfòmasyon sou albòm nan, men m pa, m pa repwoche w sa, ou gen dwa sa, fè, fè, fè dè rezèv piske nou nan, nou nan koze. Non, m di, m di sa k prezan pou le moman yo. Pou le moman n ap travay, n ap chanje ide.

Si w te danse pa vre, grenn bebe pa vre, gon piblik ki poko ap avanse devan w. Ou konprann sa m vle di w? Donk se tou afè nòmal pou tout djaz. M panse ke pousantaj lòv la se si ke li a, li, lè l ta, lè l ta byen.